Atire pa bote w anvan. Premye bagay ki atire m se bote w. Mò bèl epi ou di w selibate, mwen menm tou m selibate. M enterese, m di m ap monte nan live lan. Konsa li ka match. I don't know. Ok.
Yes. E ou menm Moni?
Yeah, so. Kisa kap pase nan live lan sou sou live abitye monte yo selibatè biswa ou so ma tire de ou mpa pral di bote a egzakteman non but mta renmen konnen kisa k nan tèt ou kisa ki ou gen alenteryè bote an
ok. Yeah bon si nou t ka match nou t ka pale plis nou t ka konn lòt.
Epa sa m di non. Ok janw wè nonm nan mwen se cute nayou. Yeah. Map viv an repiblik dominikèn men sa gen 4 an depi Avan ke mwen te Ayiti, mwen te tèmine etid mwen, mwen te ap mwen t ap aprann syans enfimyè men malerezman akoz de jan sitiyasyon an ye mwen te kite Ayiti mwen vin Repiblik Dominikèn. Pou le moman se tou m ap aprann de ti choz etsetera se tou.

Ou konnen defwa lè de gason ap pale li fizyon va prèske edo kale sou menm liy ou wè sam diw la men sim ta mennaj Nayou m gentan wè tout sak ta pral fèt yo tout bagay pozitif yo nèt lakay mwen Ou ka ban nou 3 ladann? Yo lap pè Ban nou 3
Bon premyèman m pa. M tap m tap fidèl avèk Nao paske sou bèl moun ou bèl moun ou pa twouve bèl moun ou wè sam di la dezyèman m tap fè tout sak pozitif yo kòmsi m rann li erez kòmsi travay poul gen kòb tout bagay yo e twazyèman m tap postel sou tout paj li damn afiche serye Nayou poze kesyon nou.

Ou konn banm beze fin pale toto gentan konn ba yo tou. Oh men kisa misye ap foure m la menn oh men kisa misye ap men kisa misye ap la menn. Yeah m pa vle bay manti men kòmsi m gen 1 an m pa gon moun stab kòmsi m konnen moun sa konnen m leve maten an si map travay si m manje si m bwè wè sa m di w lan pase se nap se sa nap chèche pou moun ki ka di m bebe wap sòti aswè a si w pap sòti si m di l m tèl kote l di sa wap regle pou l vin di konsa wap regle m pa yon moun sa men kòmsi like se pou lòt ti mouvman ba yo konnen.

Yeah bon sim ou chwazi bagay ou jou kòm si wap janm regrèt nan lavi ou paske tout sak bon lakay mwen mpa pral di sa misye di an men tout fwa tout fwa ou ta chwazi misye mwen panse kòm si like mpa pral mpa pral mpa pral kòm si bagay non men mwen panse sim ou chwazi wap gon bagay nan menw yeah mpa pral bay rès. Rès rès pawòl yo yo la. Ok so kounye a la nap bay chak nèg fè konklizyon epi pou chwa fèt e kèl Ya kapsyon si ke nou ta gen yon dènye pawòl pou nou di m avan ke m chwazi youn nan nou ki pou pèmèt ke m panse avèk tout sa ke nou sot di yo kisa ke li tap ye.

Si ke nou ta gen yon dènye pawòl pou nou di avan ke m chwazi nou youn nan, e pou pawòl sa ta kapab fè m panse avèk tout sa ke nou sot di m yo, kisa ke l t ap ye?
Pou mwen menm, sa m te ka di. But m panse tout fi menm lè menm lè ki fi a bèl li bezwen moun dil bèl chak jou chak maten chak segond li ta renmen yon moun nan dil bèl but menm m pap jis di ke ou bèl anpil ou gon bèl bote so m panse tout rès bagay yo ap vin aprè.
Se sa a ki dènye bagay ke ou ta renmen di m ki pou pèmèt ke m panse avèk tout sòs ou di m yo pou m chwazi w? Mwen panse avèk tout sòs ou di m yo ki se like Sal de kay so Bon bagay non Non m pa ba w manti Flo Aswir ou konnen lè plizyè nèg k ap pale.

Ok mwen menm Juche mwen menm sa mka diw m vle w and then kesyon map poze w ankò ki plan w pou relasyon ke w pral gen ansanm avèm nan?
Pou relasyon kem pral gen ansanm avèw lan? Yes wap madanm mwen.
Ah ou sou mute wi m pa tande sa w di a. M diw yes wap madanm mwen.

N ap evite youn, n ap kite youn, n ap met de lòt gason k rete yo anlè, yo fè w dènye ti pale epi alafen pou yo fè w grenn chwa. Woo!
Ok.
So, ou vle rektifye yon bagay ou te di? Ou vle korije yon bagay? Ou vle retounen sou yon kesyon yo te poze w? Tonton, m gen yon grenn kesyon tou wi. Ok. E, Cutnayou, èske ou bezwen mennaj tou? Èske ou bezwen mennaj oubyen.

Lè m renmen m ret m sou jwè m ret sou ban m ap swiv match la epi tou lè w monte m epi m fè aksyon. Ok. Yeah.
Pase lè w sou ban w swiv tout kòmsi tout tout espas lòt ekip la ap mal pase yo ou bat mwen ou lè w monte ou pral jere tout espas sa yo.

Pa fè peche a. Non e non toutou m te di ke m pa tap kanpe deja e m panse ke nou kapab konkli. Ou prè pou elimine youn nan nèg yo? E.
Kiyès nan 2 nèg sa w ap elimine? Ekoute. E poukisa?

Morning.
W ap elimine Libmany. Poukisa?
Poukisa? Paske mwen dwe elimine youn e anplis paske li menm tou li di ke li te flou nan sa l ap di yo e li pa menm konprann sa l ap fè a.